Hey guys, kòman nou ye? Nou kapab wè jan vizajèm lèd, eksetera. Donk m fèk leve nan dòmi. E, ya, m fèk leve nan somèy mwen. M te mete yon jèl, nou kapab wè jan l fè m. E donk m toutouni. M toutouni. Se cheve m ki pa. Donk m pral lave cheve m avèk nou. E. Wi nap wè. Hi ket amores Bonswa mes amours Koman nou ye mwen swete nou anfom avek jezi Donk jan nou wèm pote ti video sa pou nou mwen deja nan douch sa se yon ti tèt vlog pou mes amoureux yo Pou moun kap fete pou mwa mas la mwen deja swete nou bòn fèt paske mwen menm tou 6 mas m pral fete donk m pa konn si map fè fèt men m toujou gen sipriz pou fèt an ok bòn fèt pou tout moun ki pral fete nan mwa mas la. Donk guys jodi a m te chwazi fè yon ti vlog pou nou pandan m ta pral lave cheve m, men m te gen panse fè vlog sa pou nou depi yon bon ti bout tan. Men m di sa se bagay pou m netwaye zòrèy mwen epi pou m lè m fin pipi pou m pase nan devan m tou. Yes guys se non apàteman m rete ki gen anpil briganday anpil bagay menm si nou tande kèk ti bri m deja fin travay li fòk m mete. vra anba video a la m tap netwaye menm avèl m pa netwaye menm avèl m pa netwaye zòrèy mwen ansanm avèk bagay ki gen dlo ladann kòmsi gen ti dlo li gen ti bagay ladann wi men ki pa grav ki pral bouche zòrèy m donk se avèw m netwaye zòrèy m e la mwen tap montre nou savon m pral benyen e sa se yon chanpou mwen itilize ki fè chevem byen anpil. Pil anpil sa se peny poum rale cheve yo m tap montre nou ti rido dous sa depi nou bezwen kontaktem map fè nou jwenn li nan 849 454 47 95 19 donk m toujou ap bliye nimewo telefòn nan poukisa se an español m toujou ap repete e la donk m remontre nou li ankò oh my god. Donk nou konnen, nou konnen pitit fi nou an deja, nou konnen pitit sè nou an deja, nou konnen grand sè nou an deja. Dayè m pa konn konbyen nan nou si m pi gran, si nou pi gran. Donk guys, m tèlman gaspiye chanpou a, an verite m sezi. Paske m pa achte chanpou a lontan, apèn li ka gen 2 jou la. E m te pwofite lave vizaj mwen ki t ap pete, m pa t ka wè nou, e nou konnen m pa ka fè anyen san m pa wè nou. Wi guys, e la a m t ap lave cheve yo, m t ap lave, m t ap lave, paske cheve m gen plis pase mwa depi ke m lave yo, paske yo te gen yon alonj nan yo, epi m di banm lave yo. Te gen anpil dlo sal ki t ap soti, donk nou konnen ke e. Lè nou nan video yo pa parèt malgre m fè video a san filtè e m pa konnen la m tap rense yo guys telefòn nan sèl telefòn ki manke kapasite ki toujou ap banm pwoblèm m pa twò vle filme tout bagay e li pa fè sans tou wap fè yon video pou sosyete a pou piblik youtube epi wap fè yon Bon video moun yo pa pran tan gadel wap wè ti video sa gen 9 minit 51 segond ho agad gade bote a anmweyy yes timoun enjoy ti vlog lan san avèm guys. Nou kapab wè vizaj la gentan chanje. Talè m te tankou s on demon, kounye a m tankou s on ti zanj. Timoun lave cheve nou, dèfwa nou ka rete nou di mezanmi sa figi m gen lèd konsa. Poutan se cheve a k sal. Sa rive m souvan guys. E la m t ap montre nou gan mwen benyen. Nou konnen m foulay. E la m te fin benyen, m ap seche le kò. Map seche lè kò paske kò paske m gen m gen men nan kò nan sèl ti kò m gen an m gen men m gen pye gras a Dye e sa se yon dlo bouch guys se sèl se sèl dlo bouch m sèvi avè ki bon anpil tou e nou kapab wè ti dan m on lè guys m ale nan yon M ale nan yon store, gon dominiken ki di eske se blanchi m blanchi dan m pou telman li wè dan m blanch. E wi guys, se pa manti se verite. E la m tap pase deodoran timoun. M pa renmen di moun timoun nan lè map fè video. Guys, lè ou wè map pase pafen, m pa ka pase yon sèl pafen non. E m gentan gaspiye, e mwen menm guys m renmen pase pafen anba bra m. M pa konnen si nou pral jije m pou sa paske m tande gwo moun ki te di m yo pa pase pafen anba bwa. Men mwen menm je lèm, je lèm bokou e sa fè m pa ka pa pase pafen anba bra m. La m t ap pase pafen nan tout ti kò an, m konn rete m agripe, m arime m pa konnen tèlman m pase pafen. Sa se yon ti krèm m t ap montre nou pou vizaj ki pa blanchi w men ki fè vizaj ou. bèl ki baw bèl ten epi ki retire grès nan vizaj ow epi sa se yon ti krèm grimèl guys mwen fè ti mpa fè grimèl men m pase ti krèm nan vizaj m guys gwo mache eskalye anlè kotem nan si nou tande bri yo sa se ti sewòm pou vizaj pou anba zye m ki ap nwa dapre anba zye m anba tounenm tout nwa donk m pa konn sak pase tounen an li son grip m te genyen men zyem M pa konn si se krèm nan kap fèm sa poum pa pase ankò guys m se sèl moun kem pase krèm kem pa pase krèm mwen bèl kounya sa se yon ti pomad vazlin yo te banm pou bouch nan yon famasi se li map pase nan bouch mwen la paske bouch mwen mèt dekale anpil. Peel up. Mpa pral seche cheve a. Timoun si w wè jan map mache nan kay la tèt pou bri pa parèt nan voice yo antouka bri pa di nou an. Kounya la map seche yo map seche yo guys paske. M ta pral. Moun nan k pral penyenm nan e te dim lap fè ti kouri yo depi aswè a. Mwen m pa renmen gen pasyans cheche chevem men kanmenm m te oblije. Gade jan vizaj la bèl konnya san anken nan e Sòkwini kap edem ak vizaj la konsa. Se ti krèm m te moutre nou an. Kòm vizaj an m se yon vizaj tou ki pa renmen gen enpèfeksyon ak lòt bagay donk. Ya ti vizaj la bèl epi fote nan toujou pi bèl ke tout vizaj an se sa m tap di nou la oh wi guys sa nou wè dèyè m nan se ti studio an mwen kreye guys mwen kreye bòt sa nou wè dèyè m nan nap toujou wè depi nou ap fè video e la guys mwen te fin fè video mwen te fin seche cheve a epi m te kòmanse ap danse Ohh map chante m se sèl moun guys lavim pou mwen kòmsi lavim pou Bondye donk enmen kòmsi m pa bezwen moun pou m enjoy lavim m pa bezwen moun pou m ap viv byen m pa bezwen moun pou m santim erez kòmsi m toujou sou si moun vle m si moun vle m map vle yo tou si yo pa vle m I don't care. Mwen t ap chèche cheve mwen. Mwen t ap chèche cheve m. Kounya m pral penyen. Nou wè janm te lèd avan, nou wè janm vin bèl aprè, donk al lave chevè w, chevè w gen plis tan pase cheve m, yes guys nou kapab wè, nou kapab wè ti mèvèy di mond sa yo m gen la a, ok se studio.

Se te konsa m te pase ake ti tèt vlog sa pou nou. Si nou renmenl pa bliye banm yon like, yon abone, yon pataj epi kòmante dim kisa nap tann nan menm ankò. M renmen nou anpil bizou.